Kimi ou dim ki nan enmi mwen menm. E mwen ki poto lit gason kay la mwen menm m pral pran otorite m antanke papa. M pral pran otorite m antanke papa paske gen anpil paran k demisyone mwen menm m pap demisyone. M pap demisyone mwen menm. Men cheri fò pa fè tout kòlè sa yo. Poukisa wap depanse?
Kimi! Wi papi!
Vin jwenn mwen!

M di sa tout kon se mwen kay se mwen chèf kay la. M sot resevwa yon ba yon pawòl nan men manman an. Manman an di, Obelis, m santi w gen pwoblèm nan kay la. Ou bezwen travay. Ou bezwen sesi ou bezwen sela. E mwen menm m sakrifye tout mwen menm pou m òdone w tout sa w ke ou te bezwen. Jiska mentnan

Antoulèka chache kontan met fò tande a zanmi m. Cheri kimie pitit mwen menm si nou m konnen gougo nan laj pou l renmen pa l avèl mande l kòman nèg la rele kote nèg la ap viv sa lap fè kim pa la pa pò nou.
Kimi.

M pa gen pwoblèm non. Menm si w di m non l Ernesto, men m sonje gen yon moun ki grave nan lespri m ki rele, m poko konn si se li menm ak si se pa li menm. Men antoulèka, ou mèt ale, al fin fè travay w ap, manman w te ba w fè a, apre m a konnen si Ernesto sa a, li merite w.

Vini cheri kite timoun nan chita. Cheri cheri ou konnen jan peyi dayiti ye nou tande pale de Ernesto sa cheri ou wè si ou pa swiv tras mwen.

Yon sèl bagay map diw chèche kote ou met kòw ansanm avèk tout zanmiw yo depi ou wèm nan lari ou panse ou pral relem ede bagay zanmiw nan ou pral pale avèm map fè tankou m pa tande m ale tande pitit.

Ou ma ka devine vre se ou menm kap dim. Ou bel ti garçon. Vreman.
Wow.
Garçon abiye bel. Li konn pale epi li konn de depo. Epi mwen di sa sou fason san ou zo la pou nan nepot chez di adan sou kon se male wes pa achte. He he, waman ti bay. Men ou konnen.
M pat sou sa m jwe an tou. M pale lèd avèl lap vin mandem nimewo l m mande sa l ye tou wi ou konnen m men an pasan m fè tout rès apremidi a map panse avèl wi. Pou mwen sa pi enpòtan ki kòb wi menn bon bzou menn sa w konnen k pase menn avan yè menn pandan map pase nan ti riyèl menn ou konnen nèg toujou ap chèche nan tout kwen baz. Scoun kiyès m montre menm imajine w menm. Sou kiyès nou menm. Ah monchè devine pou wè sou kiyès nou menm raz. Zòn nan pa gen koni. Se ok zòn anba m te ka di kèt koni pa gen bagay sa ankò yo ba nou. Sou kiyès nou menm. Oh kimi ou fèt wè yon moun ou gentan pale deli konsa.
Sanm di a e pa manti vre nan pitit men bagay serye premye fwa m kwaze yon moun sou wout mwen ebyen m santi kòmsi nan mwen menm mwen menm.
Kimi ou koni peyi a pyeje jèn yo a no jou yo pa respekte fanm yo pa bezwen fanm tout di pou ti jèn jan wap pale a la epi wap itil ou anyen yo plis kwè nan frèch. Mwen plis kwè nan bote yo ou konprann e bèl teni se pa pou gen anyen serye jis si m te nan plas ou m t ap swiv m t ap panse avan ou konprann. Sa bon e poutèt sa m renmen w konsèy ou yo pa mal ditou antouka m ap swiv pou m wè men an konnen.

Antouka pitit mèsi anpil. Mwen ta fè mwen m pap janm ba bouke ba ayiti jodi a fèm pou bon konsèy la epi m wè sa nan zyel wi li te sòt lou pa ka voke yon moun serye epi m pa konn poukisa ma ide m ap pede fwape sou vye vakabon sa non m detounen m sou wout mwen la. Bon m pa ka di w anyen paske se lanmou ou konprann sa vle di ou ka gade m apa aparans twonpe m ka jis. Sa ke m panse an se pa sa, sa ke w panse a se pa sa. Men jis fi avan ke ou renmen avèk kè, renmen avèk tèt, swiv epi mande m lòt moun konsèy. Ou konprann? Pou pa echwe. Paske lè w fin damou yon moun, sa w te panse de moun nan, sa w te atann de moun nan, se pa sa li ye vrèman. Sa mal anpil anpil. Antouka madanm, mèsi anpil pou konsèy ou yo. Anfèt m te kontan wè w, m tande w e se e ti tèt di sa m te vin pase ba ou. Anmyè ann ale non, nou pap rete non, sa n gentan fè la, ann ale m ou tap tann. Antouka, m te kontan wè w tou ma cheri. Mwen menm tou cheri.

Banm nouvel misye non. Avè m kwaze misye baz. Ki bò nan zòn nan?
Wi m kwaze nan riyèl m glise nan riyèl anba a menn. Misye retounen menn.
Yo bagay istwa misye tris baz misye ap esplike m menn m pap baw manti menn menm mwen sa touche m baz. Ebyen fè nèg la vini kounye a nou nan baz nan elè a nan fanm menn.

Yo fè mal jwe menm. Fè nèg la vini, Benita la, Cassandra la, Johanna la. Fè nèg la top top. Pa gen rans. Ou konnen m pa tko konn ba. Ou pa gen nimewo misye? M gen nimewo misye men. Apa. Ou konnen non. Kabrit kwit, banm nimewo misye. Bon m di w, bon m di w. Men kòman n ap fè bagay la. N ap rele misye epi n ap kontre a nou 3 pou n ka pale.